Pou tout vant fè mal règ li pa lòt ke safran. Sa nou rele an fransè ki se curcuma epi an anglè ki se turmeric powder. Sa e poud curcuma ke li ye. Men kòman li ye nan sachè. So li vini nan tout sòl ou ka jwenn li nan sachè lè w ale achte li. Ou kapab jwenn li tou nan bokal tout sa. Hey guys se Glam du jour byenveni ankò sou yon lòt videyo Videyo jodi an se yon ti remèd pou vant fè mal règ sa m te di map pataje avèk nou Mèsi ankò avèk tout moun ki abòne avèk chanèl la yo menm ki poko fè sa mwen ta swete ke se videyo jodi an ki pral vin ede w A. Pò, Kukuma li menm ki soti nan menm famiy ansanm avèk jenjanm ke endyen yo kiltive anpil, so li pa sèlman bon pou vizaj pou retire tach, bouton tou sa men li ankò efikas tou pou itilize li nan moman ke ou gen vant fè mal règ, so m pral montre nou jan ke ou kapab fè aplikasyon an, so li bon tou le pi souvan lè fi gen peryòd yo kote ke ou santi ke ou balonnen anpil, so gen gaz k ap nwi w, so w kapab fè l tou, k ap ede w a fè dijesyon pi byen. Ok, so remèd kikima so m pale m pale nou de li an, li efikas anpil, ou kapab pran l la nan mwens ke 2 zè tan la ou jwenn rezilta. Sof ke si w vle tou, ou ka ajoute yon ti kal sèl tou piti paske m konnen gen moun lè yap pran lèt ke yo mete sèl ladann so kapab fè sa men ou pap bezwen mete suk ladann so m pral montre nou jan ke egzakteman ke ou kapab fè li so lòt bagay ankò ke m te vle pataje avèk nou se ke nan moman ivè lè l fè frèt fi eksperyanse plis doulè vant fè mal paske nan moman sa yo veso sangen yo vin yon ti jan konprese. So sa vin fè ke ou, doulè règ la vin ogmante plis. I mean doulè vant lan vin ogmante plis. So li enpòtan tou ou kapab achte yon heating pad, yon pad ki cho. Ou achte l ou kapab mete anba ti vant ou. Konsa tou ou kapab pran dlo cho ou mete yon sèvyèt ladan l ou mete anba ti vant ou pou ede w a fè sikilasyon an. Kukuma tou ki bon pou enflamasyon, so w kapab pran ti te jenjanm tou paske yo soti nan menm famiy, ou ka pran te jenjanm le swa ki pou ede w avèk vant fè mal lan epi tou jis yon fason ki pou kenbe anndan w cho epi tou ki pou ede sikilasyon an fèt pi byen, so jenjanm tou ki bon tou pou enflamasyon tou ou kapab pranl, si vle tou kapab fòno ti lay ou mete ladann kap edew jwenn solisyon, so gen moun ki abitye pran remèd doktè preskripsyon bay sa yo, siw vle ou ka ale tout natirèl epi pou wè kòman sa ap mache pou ou. Paske le pli souvan lè w nan konprime, konprime a gen yon efè segondè ke l fè sou ou, lè w fin pran l, swa l fè w konstipe, li bay lòt pwoblèm ankò, so w ka fè sa tou natirèl. Pou kikima li menm tou, ou kapab itilize l tou pou bay vyann ou koulè avèk li, tèlke lè w ap asizone vyann nan, ou kapab mete yon kiyè, whatever kantite ke w vle mete an, mwatye, demi kiyè tou, Pou kapab bay vyann ou koulè. So li vreman enpotan ou kapab itilize l tou. Si ou vle ou pa vle pran l direkteman nan lèt la ou kapab mete l nan manje ou pou bay vyann ou koulè. Ou gen dwa pran yon jou pou pran l. So li bon tou pou kont kansè. Li son prevansyon kont kansè. Kont an pil lot maladi anko. So eseye l guys. Achte l so. Ou wap jwenn li sou Amazon, Ebay, nan lòt store tou tèlke nan store lè wal fè market yo tou sa wap jwenn yo tèlke um nan lòt store tou lè wal achte wap jwenn li nan Walmart wap jwenn li yon pakèt pakèt lòt store gen anpil moun ki tap mandem kisa ki ki mache yo la nou ba nou tout referans kòman ke nou kapab jwenn Pou tout vant fè mal règ li pa lòt ke safran. Sa nou rele an fransè ki se curcuma epi an anglè ki se turmeric powder. Sa e poud curcuma ke li ye. Men kòman li ye nan sachè. So li vini nan tout sòl ou ka jwenn li nan sachè lè w ale achte li. Ou kapab jwenn li tou nan bokal tout sa. So nou toujou ap mande m eksplikasyon ki sa ki curcuma ki sa. So men non an la. Turmeric. Ok. So lè w leve. Pou gen gwo vant fè mal ki sa w fè menni m gon vè lèt la epi wap pran lèt la ou mete on kiyè nan poud kikima san w poko manje pou w pran l a jen se garanti ke wap jwenn solisyon avèk vant fè mal la mwen m se youn nan moun Pou ou kapab amelyore ou, ou fè l le maten san pou kou manje. Ou ap pran kiyè konsa. Ok? Sa son kiyè a soupe. E pi ou ap pran kiyè konsa. E pi ou ap met on kiyè. Ou ap pran kiyè poud kikuma. E pi ou ap ajoute l nan lèt la. Ok? La lèt la m gen tan tièd li deja. E pi sa kou fè ou ajoute l ladan. Ou ap bwè l konsa san kou pou kou manje. Non estoma ki vide. Pou kapab jwenn solisyon. Se su ke nan mwens ke 2 zè tan, menm sou te gen gwo vant fè mal nenpòt jan sa te a ou sipoze jwenn solisyon paske kikuma li menm li ede avèk enflamasyon, li ede avèk sikilasyon san, li ede avèk on pakèt, on pakèt lòt bagay ankò. Se yon bagay ki vwèman vwèman efikas. So n ka wè la, si w vle tou gen dwa pran òganik lan. Ou ka ale nan whole food market ou achte sa ki organik lan. Sa li menm mwen ta chel nan Didis pandan m ta shopping epi m wèl. Epi m di m pat gen so m pranl. So premye fwa nan premye jou an règ lan wap pran on kuyè ok. Men kiyè an pou kikuma epi wap mete nan lèt la. Wap ajoute l nan lèt la epi sa ke wap fè, wap brase l epi ou pran l tyèd. Yon lòt bagay ankò, tankou si w se yon fi ke peryòd ou ka fè 5 jou sou ou, so nan premye jou an ou pran l, sou twazyèm ou kite dezyèm jou an pase ou pa pran ou pa pran l, twazyèm jou an ou pran l, epi nan dènye jou lè l pral fini an si w toujou gen doulè ou pran l. Note byen, ou pran l lè w gen doulè, ou pa pran l san ke w pa gen vant fè mal pa gen anyen pou w leve w pran l. Ou pran l tankou lè w leve maten an, premye jou règ la epi w gen gwo vant fè mal, ou pran l. Li efikas anpil anpil but li pa rekòmande pou w pran l nan kantite ki a lekstrèm, ki depase, just ke pou l pa pou l pa vin koz sa nou rele pou l pa fè san w fè mèl, sa nou rele blood clot, ok. So ou pran l nan. So li tap pi enpòtan ke si ou fè li yon sèl fwa nan premye jou a ou fèl maten san manje. Ou pa pranl aprè midi, ou pa pranl le swa, ou pranl maten. Paske tout sa wap pran le maten nan yon stoma ki vid, li travay pi rapid, li pi efikas tou paske lè ou fèk leve le maten, estoma a vid li menm, li pa gen anyen ladann so ou mete la nan yon ti moman li travay, ou te mèt te gen gwo vant fè mal, ou te mèt te gen kranp, Paske anpil fwa lè fi gen peryòd yo yo gen kranp nan pye yo, ou kapab pran l jis pou amelyore w byen rapid epi pou al nan aktivite w. So pa neglije pou fè l, si w vle tou ou kapab ajoute jenjanm ladan l ki pa yon pwoblèm, but mwen menm mwen pi rekòmande Timerik lan li menm, I mean turmeric lan, oubyen sa curcuma avèk lèt la, li efikas anpil. So, gou an pa difisil ditou, paske m konnen gen moun ki pè remèd, men li gon ti gou tou piti, men ki bon anpil. La tou m genyen poud jenjanm, ginger powder, ok. So, nou wè la, li efikas anpil tou, si tout fwa ke ou ta vle amelyore ju an, men ni men kòman poud lan ye. Ok ou kapab ajoute l ansanm avèk timerik la ou pran 2 sa yo ansanm men ki pa rekòmande ou kapab pran timerik lan the tumeric ansanm avèk lèt la ou byen ou pran ou byen ou melanje l avèk yon ti poud jenjanm ladann men lè sa ou pa tap mete yon kiyè konsa ok ou te ka mete On ti demi nan kiyè sa, ok? Ou pran l nan premye jou an pou amelyore w avèk tout doulè, tout kranp ke w ta pap genyen. Mèsi avèk tout moun ki te pran tan yo, ki gade videyo sa, se te Glam du jour. Kite komantè a di sa ke ou te panse de videyo a, like, pataje, n ap wè pwochèn fwa nan yon lòt ti videyo. Bye!